Nou genyen yon rapò ke nou pote ba ou ke komite Toy Art avèk ARL ansanm de desizyon ke yo pran. Ok. E n ap eseye gade, bon la mwen menm m eseye gen yon bagay nan menm pou m gade. Paske yo pran leswen ke yo ban m pwen yo, pwen pa pwen. Poutèt, poutèt pou emosyon pa anvayi. Men m di yo se bon. N ap kenbe. Ok. E premyèman. Depi lè trajedi a rive a, moun yo chita ansanm la, nou t ap eseye diskite, e fòk mwen raple nou, nou te eseye rele moun yo, bon pa Toya pèsonèlman, men lòt manm nan mouvman yo te eseye rele moun yo, men yo pa t deside pran apèl, yo pa t deside pale avèk nou menm ki nan Toy Art, ki nan mouvman ARL. Menm si yo pa t pale avè mwen pèsonèlman, men m panse gen kèk manm yo te kapab pale, men yo pa t otorize nou. Sa mwen vle chak grenn moun konprann sa. E kòm. Pa rapò a rezo sosyo yo, yo te kominike nou ke pwoblèm nan e moun yo t ale lajistis. M panse t ap gen plent, tou sa, nou poko resevwa anyen jiska mentenan. Men, gen se gen kèk mezi ke nou pran. Non sèlman pou Da, non sèlman, bon, Da m di l pa konn anyen ankò, men pou travay l ap fè a kapab kontinye, li enpòtan pou li, paske si nanm ni toujou avèk nou, gen de seri de bagay ki pou klarifye. Non sèlman pou li menm, men pou fanmi an e pou e pou nou menm tou ki sou rezo sosyo yo. Premyèman, nou di fòk ta gen yon otopsi ki fèt, nou pran desizyon, nou genyen e mèt Bwaonn, mèt Bwaonn se yon moun ki nan Aken, nou oblije pran li pou li wè kòman li kapab ride nou nan koze jiridik la. Ok. Pou li wè kòman li kapab stope koze antèman. Stope li pou nou pou avan pou antèman pa fèt avan otopsi. Dekwa nou menm pou nou kapab klè sou koze sa. Dezyèmman, n ap di nou konnen gen anpil zanmi, anpil fanmi, anpil moun petèt ki aji sou emosyon, ki ta swete fè yon bagay pou Da, ki ta swete rann Da yon omaj kèlkonk. Moun ki vle pote kole sitou nan koze lajan. Mwen di, map di nou sa direkteman ke Toy avèk ARL mwen menm tou, nou mèt bay li direkteman, nou mèt bay lajan direkteman a fanmi Da. Ba yo lajan pou yo fè sa yo gen pou yo fè a. Ok? E lòt bagay ankò avèk zanmi Da yo, Da te piblik, Da se te yon pèsonaj piblik ke l te ye. E anpil moun kap di poukisa lè l te malad la m pat vin di sa piblik. Men m panse moun ki pou konprann ap konprann, sak pou pa konprann pap konprann. Ok? Sak pou konprann ap konprann, sak pou pa konprann pap konprann. Men Da se te yon moun piblik ke li te ye, gen anpil moun ki ta vle imòtalize Da. Da deja imòtalize deja. Zèv Da yo. Map envite nou al gade. Da deja imòtalize, men moun ki ta vle plis fè sa d'une façon palpable, M pa konnen, nou kapab toujou fè li. Men, m pa vle kòm si nou fè li nan non Toy Art vèk ARL san otorizasyon. Tanpri souple, Toy Art vèk ARL pa ke Toy Art, men gen yon gwoup dèyè chak gwoup man sa. Mèsi bokou. E moun ki bezwen pote kole pou travèse Da, kontakte Fanmi Da dirèkteman. Twazyèm pwen. Twazyèm pwen an, se koze moun ki di mwen nan mawon. Tò ya pa mawon. Men gen de seri de menas ki t ap fèt. Mwen vle raple nou, nou te gen yon travay, nou te gen yon batay ke nou t ap mennen. Batay la te gen anpil ènmi. Sa vle di, pa gen pèsòn ki ap tolere tò ya nan koze lakilti, nan koze, nan koze plante pye bwa ou byen motive moun pou renmen peyi yo. M konnen m ap gen anpil ènmi. Si m pa t ap gen anpil ènmi, sinon edikasyon nasyonal t ap fè l. E pa bagay edikasyon nasyonal fè. Sa vle di son bagay ke m rantre ladan. Nou te deja gen ènmi. Men y ap yo tou veye a tou pandan trajedi sa pase a la pou yo pwofite. Pou yo pwofite, m ap resevwa tout kalte menas. M pa konnen si li soti kot Fanmida, men li plis ke sa. M ap raple nou, menas yo plis ke sa, e gen moun ki pwomèt mwen kanmenm l ap fizye m kèlkanswa kote yo wè m. Mwen menm mwen toujou di sa. Mwen nèg m pran si m te ka mete bawon nan plas yon moun m ta di m tap metel kòm yon nèg men m ta di nèg mwen se bawon ke li ye prensip nou se prensip bizango trayi la mouri la mwen vle n konprann sa si se mwen k gen men m touche nan sak fèt la menm si se ta yon se nòmal petèt da te an misyon menm si se ta misyon li se konsa l te dwe pase men si se menm ki touche, ki fè sak fèt la, ke bawon kache kou. E kèlkanswa moun ki fè sa, ke l responsab sak fèt la. Mwen, mwen klè sou sa. Mwen trè trè klè sou sa. E dènye pwen ke nap gen pou nou fè, wè, nap kontinye onore Da fason ke nou kapab. Da pa mouri. Menm nan vivan Da, M tap eseye konprann Da. Lè ke nou wè m eseye parèt avèl sou video, m ap di Da, poukisa w kriye? Da, poukisa w toujou vle ret avèm? Da, poukisa w si si? M mèt di w an prive, se pi rèd atò. Se pi rèd, jiskaske m al eseye kesyone menm lakay Da. Menm manman Da. M di, sak pase? M di, sa w panse? Sa w panse Da genyen? Paske m vin rive nan yon nivo. Menm pye m pa ka leve. M vin rive nan yon nivo Da pa menm ka aksepte ke m pou m ta gen yon timoun. Pou m ta gen yon pitit. Ok. Sa vle di m te vle konnen ki sa k ap pase Da. Eske yon moun ka renmen yon moun nan yon nivo kòmsi pou l pa kapab dispanse l. Ok. Wi m konnen l pa ka dispanse l men pa Da te vrèman ekstrèm. Li te vrèman ekstrèm men m fini pa konprann Da te gen yon misyon. Da te gen yon misyon. Li akonpli misyon l lan. E nap kontinye Da dwe rete vivan Drete vivan vreman vivan M pa vle apre de twa jou oubyen apre twa mwa tou sa fini non Da dwe toujou prezan Nap fè kèlkanswa sa ke nou kapab pou nou wè kouman nou kapab e onore Da Rann Da rete vivan E ou menm fason ke ou ka rann Da rete vivan se efeye fè sa Da te renmen Eseye fè sa Da te gen misyon pou l te vin fè a. Da konnen m renmen li anpil. Anpil moun, bon, moun yo pat vle m al sou entènèt, yo pa vle m ale al li kòmantè, men m oblije met fanm nan fanm mwen, mwen li l. Mwen li l, paske mwen menm mwen frape, m konnen, m fini pa aksepte, mwen se vodou. Mwen se vodou, sa vle di, dat, m rekonèt ke l te ka gon misyon. Nan vivan da m pat ka konprann li map eseye konprann li lèm paka konprann li m eseye bay vag se pa nan lanmò l map vin eseye konprann ok m konnen da te an misyon da son timoun ki an misyon ok men kòmsi jan humm jan ke bagay la tap defile a la m di tèt mwen Sil gon misyon, e dènye videyo kem fè a Da, mwen te di Da menm sim travèse, mwen ti askel ranplasem paske pou Da sim pa la, li pa bezwen la tou. Li te prè a tou. M te dil non, sim travèse, li dwe kontinye travay la. E byen etonamman, Da te reponn mwen nan videyo a poul dim sim pa la, Si m pa la, e, mwen dwe kontinye. Se premye fwa Abda pral ban m yon repons parèy. Premye fwa. M toujou konn ap di l sa, kit an prive, men li te rete l di m sa, e m ap chache nan ki videyo l ye, m kwè e nan dènye videyo ke nou fè, pa dènye, avan dènye videyo a ke li di m sa. Sa vle di m rekonèt ke Da te gon misyon. Men sa ki pi fè m mal, ki fè m mal nan tout koze a, E bon, yo pat voye m vin fè tout bagay sa, men se kanmenm, m oblije moun yo konnen tò ya. Sa ki pi fè m mal, non sèlman m oblije aksepte Date gen yon misyon, m oblije aksepte separasyon an, men m oblije aksepte yon akizasyon ke yo di mwen touye Date, e m oblije aksepte Tout chatiman, tout grenn betiz. Mwen mwen di nou sa deja. Manman m gen 4 pitit. La m met paran m nan kouri. Se klè. Men m te toujou di manman m, konnen w gen 4 pitit, ou fè Ayiti kado youn. Tout betiz nou ap di, nou menm pèsonèlman, m te atann ke n ap di l. M te atann a sa. Men malerezman, sa pou m te fè pou Da, mwen te fè l. Ok? Sa pou m te fè a, m te fè l. M konnen n ap di tout betiz, menm lòske nou pa te bay travay la enpòtans, nou pa te bay Da nan travay li enpòtans, men m t ap tèlman kontan pou Da ta wè kòman l arive motive nou pou travay la, m t ap vrèman kontan. Men malerezman, m espere nou pa kite bon se lè tò y a pa la tou. Pou n ap fè l konsa, meyè fason ke n kapab onore Da, se mete men nan travay la. Ou ka toujou pa vin jwenn mwen dirèkteman, men nan lokalite w, nan katye w, gon ti Da ladan l. Pa gen pèsonn ki panse m t ap rankontre Da. Mwen kontre Da an 2019. Pa gen pèsonn ki te konnen Da te gen tout Da sa lakay li. E rankont mwen a Da se te yon bagay tèt chaje. Yon ti moun ki pa konnen w, ki espante sou ou e ki pa menm vle ret kot fanmi l ankò, menm mwen menm m pa t kapab eseye konprann yo. Men ou menm tou nan lokalite w, gen anpil moun k ap di yo p ap fè byen. M pa dakò n di sa. M pa dakò n di n p ap fè byen. Toye ap toujou fè byen. La m kapab avanse a plis taktik. M kapab avanse a plis taktik paske mwen menm m se yon moun ki fè moun konfyans a san pou san. Mwen mwen se vodou. Mwen se vodou, prensip bizango m se trayi la mouri la. Sa vle di mwen oblije fè w konfyans pou m kapab travay ansanm avè w. Ok, m kapab avanse a plis taktik, men m ap toujou fè konfyans. M ap toujou fè konfyans paske se nòmal. Se nòmal, travay la mande sa. Ou menm ki genyen pou sipòte yon moun, sipòte l. Sipòte l. Pa di w pa p fè byen. Pa di sa. Mwen m gon mwen menm m konn di tèt mwen paske m son jenn fanm m son jenn fanm m poko gen pitit pou moun kap di sitòya pa gen pitit nan m poko fè pitit ok pafwa m konn rive nan yon nivo pou tout ti moun sa yo ap fè m pale pou m ap fè tout travay sa yo m di tèt mwen poukisa m pa ka poukisa m pa bay vag men m pa kapab. M pa kapab e m fini pa m fini pa viv avèk misyon ke m genyen an. M pa kapab. E pli gran fyète m jodi a, se paske m vodou. Se paske m vodou. Pi gran fyète m se paske chak grenn moun ki nan Ginen gen posiblite pou yo wè eske to y ap gen a wè avèk sa k rive a. Pi gwo fyète m se sa. E mwen te toujou di nou sa. E se youn nan rezon k fè yo pap vle nou wè, yo pap vle kite nou e adopte vodou. Paske ou gen posibilite pou w li yon moun. E si m pa t nan vodou, si m pa t konn reyalite m osi, pou moun k ap di m poukisa m pa t mennen Da lopital yo. Paranda te di m pa mennen l lopital. E menm lòske Paranda di m pa mennen l lopital, mwen al nan famasi. Mwen kontakte mis, premye mis m kontakte m pa jwenn ni, li te rete nan maseyan. M ale, li di l pa gen materyèl, pa gen bagay. L m revoye ankò aken, m di menm si m pa ka deplase, men eksplike ka pou mwen. Mwen gen tan yo gen tan ban m sewòm pakèt bagay. Mwen fè tout, malgre paran di m pa mennen l lopital. Paske m gon reyalite ke m viv. Ou wè paran sa a, ki ta di m pa mennen pitit lopital, m ta mennen l lan, e laprèv, nou wè tonton da mennen l lopital, li rantre l pran l. Li tap rantre pran l. Se sak fè m toujou di nou konsa, nou dwe konn reyalite nou. Sèvo w kapab syantifik, jan ke w di l la, men si w pa konn reyalite moso tè sa, ou pap kapab viv ladan l. E ou menm ki la tou, ou wè si paran w te di m pa mennen l lopital, mwen menm m tannik ale, oubyen li te gon bagay se lopital la li ta mouri, ou konn sa ou menm ou tap di? Ou tap di, oo, e li wè l fin bay li, l fè espre l al bay li lopital? Nou gentan konn tout sa nap di. M te gentan konn tout tout sa nap di. Se pa sa, sa ki fin fèt la, mwen menm, si gon bagay ki ta rive, m panse Paranda tap ansanm avèk mwen. Se sa m te kwè, se sa m te panse, se pou sa m tap travay tou, ou konprann, pou n mete nou ansanm tou sa. Wap gade pitit mwen mouri, ou pa bezwen pè, m pap kriye ankò. Pitit mwen mouri, m pap gen chans pou m asiste l, Se tou sa yo ki ki petèt deranje m, a chak fwa m sonje sa fè m mal. Men m pwomèt nou, gen lòt timoun dèyè toujou. Ye m pa bezwen di w, Da te konn kriye, Da ta tache, gen lòt ki pi mal ankò. Ok? Men m espere ke yo konprann, m ap tou lanse yon mesaj, m konnen anpil nan yo ap suiv Facebook. Mwen la, mwen pa mouri, gen anpil moun k ap kouri ke Briky asasine m. Non yo pa asasine Toya. Paske yo pa jwenn dòy a ok. Men mwen la Travay la ap kontinye pou moun ki voye tout mo dankourajman yo mèsi anpil pou moun se nòmal gen moun kap di moun poukisa ou pa tann pawòl anvan ou jije men gen moun tou ki prè ki prè pou defann Toya e mèsi e moun ki prè pou defann Toya l pa fèl konsa konsa nou chak lakay nou n gon bitasyon. Mwen vle n konnen konn gen espri bitasyon an nan tèt nou. Nou dwe konprann lè w se ginen. Lè w se ginen ou gen posibilite pou li yon moun. Nou jis bezwen gen konsyans. Nou jis bezwen ayisyen. Nou jis bezwen moun. Mete pou moun dabò. Lè w gen bitasyon lakay ou. Kote m chita la m ka annik gade kisa w fè ki mal. E se sa k fè kolon an pa vle w aksepte l. Se sa k fè kolon an pa vle dakò w ayisyen. Non cheri. Da pap mouri pou granmesi. Da pa travèse pou granmesi. On fwa ke l te di m si l travèse m dwe kontinye, m te di l sa, men l te di m sa an reto, m dwe met fanm nan fanm mwen. Li manke m. Da ap manke m anpil. Men m dwe fini pa aksepte se misyon l, misyon l rive la, mwen menm mwen dwe kontinye sa k pou fèt la. N ap kontinye sou menm lanse a. Jan gen anpil moun ki di gen anpil ti Da plizyè lòt kote, e ou menm tou pa tann se Toya ki rive nan lokalite w. Men mete men, pwofite mete men. Se youn nan fason pou di Da, travay ou t ap fè a enpòtan. Pa fè ke, pa fè ke di Da, ou manke m, ou sesi, m pa vle m fè ke sa. Pa di ke ou p ap fè byen pou moun. Non pa ditou. Paske lanmou m jwenn nan Da, ta sanble menm si m ta fè yon pitit m p ap jwenn lanmou sa. Paske menm manman Da pa t jwenn lanmou Da bay. Ok pa di ou pap fè byen pou moun. Mèsi bokou e nou eseye nou poko jwenn rapò si yap kanpe antèman pou otopsi a men nap fè nou konnen. M dezole komite toi a avèk ARL li te eksomeman enpòtan pou m te fè ti pale, ti pou m te fè ti pale sa ak moun yo. Premye pwen an se te. Nou fè eseye kanpe antèman pou nou wè, pou nou wè koze otopsi a. Dezyèm pwen an, se te koze pa gen otorizasyon. Nou pa otorize moun ranmase lajan sou non Toy A avèk ARL pou fè kwakseswa pou Da. Men ou menm si w ta bezwen pote kole pou sa k rive a, trajedi ki rive a, nou kapab kontakte fanmi Da dirèkteman. E anpil nan yo te bay nimewo telefòn nou kapab kontakte yo. Lòt bagay ankò, Map tou di nou se pa paske nou pa vle pran kontak avek fanmi da, bon se mwen yo bezwen, se mwen yo bezwen gade, se mwen yo bezwen wè. Men dezole yo pap ka wè Toya paske pou yo yo panse se yon ti bagay ke yo menm. Men la kounya tout enmi an, menm enmi travay la, menm menm lòt sektè ki kont vodou a, yo tout pran la. Sa vle di tout pran depi yo wè Toya yo bezwen fini avek Toya. Sa vle di se pa yon ti bagay piti ki la. Se pa yon ti bagay piti, moun yo atakem sou tout pwen. Map resevwa menas chak jou sou telefòn mwen la. Gen moun ki pwomèt m yon grenn bal kanmenm, gen moun ki, yo di m tout kalte bagay. Men m eseye kanpe. Gen moun ki ekri m sou WhatsApp, dezole, n ap rele m, dezole m poko kapab pran yo, men m panse ti pa ti pa m ap kapab. Gen plis ke 5000 moun la ki ekri m, men m poko kapab reponn moun yo. Ok. Epi lòt pwen an, e. E dènye pwen an se te pou onore Da. Sa k gen pou fèt la, komite Toy A avèk ARL ap fè l, paske Da pa mouri. Kò Da ale, men nanm Da toujou la. Mwen menm m ap oblije fè fas avè l, paske se pa pitit m ap soti la pou m pa pote yon bagay pou li. E tout timoun mwen yo. Mwen gen yon atach, mwen gen yon sòt datachman avèk moun, se konsa m fonksyone. Paske m vle gen yon familyarite avèk moun yo. M panse se sa k fè sa kraze m nèt. Men m panse m dwe konsa paske m pa ka chanje. M pa kapab. Se yon misyon. Mèsi anpil. E prepare nou pou demen. Demen ap 29 janvye. M te prepare pou m te fè ti fèt pou Da. Malerezman Da pa la, men m ap mande nou. Nou chak prepare bouji nou. Prepare mèch nou. Limen l nan non Da. Da gen fòs, li gen enèji, li gen nanm. Da ka batay. Sa k pase a, Da kont pou l fè l. Pou l fè sa pou l fè a. Da gen enèji, Da gen fòs, Da gen detèminasyon. Da pi rèd ke Tòya. Ok? Ou menm ki kapab limen yon bouji nan non Da, pa neglije fè l. Demen pa neglije fèl. Se ekstrememan enpotan. Mèsi pou lanmou nou. Mèsi a tout gwoupman yo. Moun vodou yo. Mezanmi chapo. Chapo, chapo pou nou. Mèsi anpil, anpil, anpil pou sipò nou. Paske m toujou di moun yo sa. E lè w wè toya w ap joure toya. Se pa ke Toya. Toya ap mennen yon batay. L ap mennen yon batay pou peyi. L ap mennen yon batay pou vodou. L ap mennen yon batay pou peyi l jwenn granmounite. Sa vle di se lè si w atake m se pa ke Toya w atake. W atake tout yon pwojè, yon sosyete. W atake tout yon nasyon. Ok? An n kòmanse pa nou menm. Si n pa nou menm nou pap ka chanje lakay. Mèsi pou mo ankourajman nou. E mèsi pou enèji yo. M resevwa yo. Mwen resevwa chak grenn enèji ou envoye ban mwen m resevwa yo e se paske enèji pozitiv la pi fò ki fèm ka kanpe malgre tout betiz moun ap di mèsi bokou se te toya prensip la se trayi la mouri la trayi la mouri la si se mwen menm ki gen awè e pou bawon kase koum nèg pam sim ka met bawon nan plas mwen se yon enèji men sim ka metel nan plas imen m pran l pou yon nèg sa vle di se nonm toya sa vle di kelkanswa sak fèt la m fè m pa menm pa rive sou ogou bawon dwe kase koum.